M rele Malita Etienne. M ap viv Fonden. Sitiyasyon an pa bon menm ditou ditou dèyè a. Pase meziye pye bannann nou genyen, pye fig, pye kakawo, dlo ale avèk tout. Ale nou pa rete anyen pou nou viv. Bon men timoun yo pral lekòl la, yo pa kab ale. Rad yo ale. Dlo pase. Yo pa kite anyen pou nou viv nou menm nou pa konn kòman nap viv nan peyi a pase nou pa rete anyen ankò se tè a ki tout lavi nou se pye bannann nan yo se pye fig la yo se pye kakawo a yo se yo menm ki lajan nou se yo menm se sou yo nap viv bon nou pa gen eskwa ankò ditou. Matla nou ale, kabann nou ale, kay nou kraze, nou pa gen anyen ankò n ap viv, moun Fondemye mwen menm. Nou poko wè ekenn, nou poko wè ekenn pase bò kote nou ditou, ditou, ditou. Nou poko wè anyen, mwen menm m poko wè anyen wi. Te gen yon machin ki te bò rivyè a nan moman lapli an te pral tonbe. Li pa t kapab janbe rivyè lan. Ebyen, jan n ap gade l nan mitan rivyè a, kote ke machin bak sa a, se yon kamyon mak, se yon machin ki te konn al chèche materyo nan zòn ravin sèch, lè l janbe rivyè a, ebyen, Pandan rivyè a t ap desann, machin nan pa t kapab janbe rivyè a, ebyen mèt machin nan oubyen chofè machin nan ki t ap kondui l la pa t vle al riske pou l te janbe rivyè la avèk machin sa a, ebyen medam mesye dlo pote l ale desann jiskaske dlo a kraze l e nou kapab di machin sa a nan nivo ke l ye a nou kapab di nou pa yon ekspè nou pa yon mekanisyen Men selon sa zye m ap ban mwen, selon sa w pral gen pou w wè nan videyo sa a, se ta yon machin ki ta deja kraze, ki pa gen oken reparasyon ki kapab fèt ladan l. Ban m eseye ba li yon ti zoum tou piti pou nou kapab wè nan ki nivo machin nan li menm li kraze. Wi, e nou toujou nan komin Dammari, nan depateman Grandans, kote ke se te madi 3 desanm 2024 lan, kote ke Dam Mari li menm li te frape pa yon gwo inondasyon. Jiska prezan, majistra vil la poko janm kapab bay yon bilan pasyèl konbyen moun ki viktim, konbyen kay ki kraze, konbyen moun ki mouri malgre ke nou konnen nan inondasyon ki te fèt nan komin Dam Mari a nou pat jije ke de moun ki te mouri. Gade sa ya fè pou nou wi, paske nou menm nou pa gen anyen la fò yo di yon mo pou nou, fò leta yo di yon mo pou nou. Pase tout lavi nou tout fini nou fini nan peyi a ou tande sa map diw enben male ou mwen menm. Jenel Koman machin nan ye menm. Machin nan pran soley la ok e sa se machin nou te wè ki te nan mitan dlo plenn maten avèk anpil wòch sou tèt li. anpil bagay. Se te yon fason mèt li t ap fè pou ke li te kapab gen yon pwa omwen pou dlo a pa t ale avèk li. Jenèl, e, ou vin vin fè yon ti pale avè nou? Non. Kounye a, èske l pa, ou gen tan stat, ou gen tan eseye l? Li bay kòrèk. Ok. Ok Ok Ya E la nou rive nan kafou plenn maten Kafou pas babe E kay sa nap gade anfas nou an pou moun ki se moun dam mari E se kote ke e pòv defen Ranie François ki te yon spekilatè te konn achte kakawo.
Salut Nathan Cholaj, m salye Fafa, m salye Dam Mari, e mwen se Richard Rony Pierre, bon se yon yon gwo tonton chèf lan skout la, bon ou konnen e travay sa fòk nou ka pale de li menm pa bò isi a, egzateman la m gade je wè nan ap gade la, nou wè se yon gwo travay ki merite fèt pa bò isi a la, pou kisa m di sa, lè n gade lè m rive la m wè dlo a gentan anvayi gen moun k ap janbe dlo a la al bay l anba kou l, Tout sa se labou wap gade la. Tout sa se dlo pote e dlo a pote vini. Lè w fon kout pye la ankò, dlo a anvayi la, li rive jisk anba isi. Nap mande konkou a leta. Nap mande leta kote wap voye kamera sa la Nathan. E wap wè la merite gen yon gabyon. Si yo pa fè sa prese prese mezanmi pap gen dam mari ankò depi ou wè dlo a rive la chavire la lè w gade la Nathan monchè pa gen dam mari wè la tout la fon mèt fon kout kamera la menm ant dlo a avèk wè wè sa yo la lè w gade la si pa gen yon mache prese pou dam mari gen yon chanjman nou mèt di lan kèlke ane ankò pap gen lari pa bò isi a pou n al lavil la pap gen lavil la tou. E nou wè, jiska prezan nou wè, remak wouj la nan poto limyè a, se la a dlo a dezyèm, dènye dlo a rive. Dènye dlo a rive la, ou wè la a, e kote ou wè sitwayen ap moute anlè a, se la pwent dlo a rive. E mezanmi, m ap mande dyaspora, m ap mande. moun ki konsène yo pou prese prese pou n wè sa nou ka fè pou zòn nan la paske zòn nan inonde zòn nan pa gen anyen ladan ankò si se pa ti wòs sa yo dlo a te gen dwa manje mezi tè sa yo ale nèt men n ap mande prese prese pou yo fè lè lè nesesè pou wè kòman yo ka fè m pa m pa di se gabyon si yo deside men pou yo ka mèt yon pot yon solisyon pou zòn nan la ok mèsi.